Bon m ba opinyon pam de sa kap pase a. Ti gason w ap pale de gon ex, gon ex ou sonje ou tchipe. Se pa sèl mwen menm ki te ex ti gason an m pa konnen sa ti gason ap pale a pa vre. Li di konsa gen de ex ou sonje yo ou tchipe. So sa vle di, l ap panse avè ex la, m pa konn si se de mwen menm l ap pale non. M pa konn si se de mwen m l ap pale. Li di konsa, nan pos la, yo voye pos la pou mwen, li di konsa gen de ex ou panse avè l ou tchipe. First of all, kiyès ki ex ti gason an? Se pa mwen menm. Pase lè zen an te pete sou Facebook, anpil ti fanm sal sou Facebook t ap di konsa, o ti gason pa konnen w, ti gason an pa t janm menaj ou, ou te gen foli madan atis, e sa k fè w vin di zen, pa vre? So, si nou menm on kòk te kanpe k t ap di konsa, Ou tande? Si nou menm ankò ki te kanpe ki te di konsa m pa t kouche avè l, li pa t janm nèg mwen, poukisa kounye an la li pale de èks li n ap tag mwen anba l? Bann Ayisyen vin esplike m zen an. Vin ban m zen an bann Ayisyen. Pase m sonje lè zen te pete, lè m te mande ti gason an kòb mwen ke m te prete l. Li pat vle ban mwen m te vin sou social media nou menm ankò ki tap dim oh m te gen foli madan atis kounya m vin fè moun ti gason an ti gason an pat janm renmen avèm pa vre se nou ki te di sa kòman fè lèl poste yon post lap pale de ex li nap tag mwen anba l vin esplike m sa vin esplike m silvouplè pase m paka konprann ayisyen m pa gen m paka konprann ayisyen m pa kapab map dòmi dòmi mwen. Rete ou te konn plumen avèl. M pa konnen. Pase lè. Banm di nou Paul. M son moun m klè. Si yon moun ou pa konnen m ou pa konnen m. Live sa map fèl Jenny pa konnen si map fèl pase m pran responsablite m fè live sa pase m granmoun. First of all. M renmen avè ti jenòm nan. M depanse tèlman lajan sou ti jenòm sa. M depanse twòp. Ou konprann sa m di w la? M tap travay 2 job. Ki since nou bezwen konnen m pa banm esplike nou zen an pi byen. Pase mwen ap pran zen nan men lòt moun vin pran zen an nan menm. M tap travay 2 djòb pou m ede ti garon sa. Lè ti garon sa bezwen al nan stidyo, Beti te la pou li. Lè ti garon sa te bezwen tounen bak Sendomeng pase l te kite Sendomeng li t al Ayiti, Beti te la pou li. Pa vre? Tout sa l te bezwen Beti te la pou li. Lè l te prete kòb nan men m, m te mande l kòb mwen an, lè m fin kite l. Se mwen menm ki kite l. Pase mwen ap pwopoze nou ap di atis de ki, atis de ou. E mwen k kite jenòm nan. Lè m fin kite jenòm nan, mwen di jenòm nan konsa pou l voye lajan l te prete a ban mwen. Pa vre? Li te bezwen achte yon machin, m te prete l kòb, pa vre? Mwen di l voye lajan m nan tounen bak ban mwen. Lè m fin kite ansanm avè l. Ou tande? Lè m fin kite ansanm avè l. M poko janm konnen de pi m ap viv pou m kite yon nèg oswa yon fanm kite m. Jamè. So, lè m fin konnen sa l ap mache fè, mwen di l konsa, ou konn sa k pase? Mwen pa bezwen nan relasyon ansanm avè w ankò. Voye lajan m tounen. Nou tande m? Lè m di l voye lajan tounen ban mwen, li fache. Li fè konnen ke, o, ou fin prete mwen lajan m al achte yon machin, kounye a ou bezwen lajan mwen m pap ba ou l ankò, kòm ou te menaj mwen, m gen foto toutouni w, m gen foto toutouni w, tete w, tout bagay, m pral lage yo sou entènèt la, paske m pap remèt ou lajan. Se sa k fè, mwen t al nan Pepnews, Mwen fè ti jenòm nan met lajan. Apre de sa, m pa janm pale mal de ti gason, m pa janm wè ti gason. Pa gon fwa pou nou wè ti gason yon kote pou nou wè m la. Pa gon fwa nou wè l anba laj ti gason sa pou nou wè Betty la dan. Pa gon lè nou yon bagay pou nou wè. Pa vre? M pa janm nan zen avè ti gason. Kounye a, menm nou menm Facebook t ap di konsa, ke m lèd, o m lèd m te gen foli atis, m t ap depanse bagay sa w pa vre? Menm nou menm Ki te di m te gen foli atis li pat renmen avè m nan se menm nou menm ankò kap tag mwen map dòmi map dòmi sou ti vye bout kay mwen an la ti vye bout kay map peye pou li chak mwa map dòmi ladann nou anpeche m dòmi nap tag mwen m paka konprann se enkwayab hein se enkwayab ban m di nou ti gason sa tèlman m depanse nan ti gason sa bon m konn sa paske m pa nan di ti gason sa D-perfect. Jameson danje. Mwen telman depanse pou ti gason sa. Se paske m pa vle fè ze sou Facebook, m te djèl di konsa pou l remèt mwen kòb li te prete m nan. Li m te prete l la that's it. M mande l kòb m te prete a that's it. M telman depanse lajan sou D-Perfect. Pou yon moun ta gen kran pou di D-Perfect ap pale m mal, m pa kwè. M pa kwè. M pa kwè. M pa kwè non. M bay ti gason an vag. M pral gen 2 zan avèk Jenny. So sa vle di si m pral gen 2 zan avèk Jenny m gen 2 zan depi m kite w. Silvouplè cheri, lè w ap pale de ex ou yo mete tit sou yo tande. Pou moun Facebook pa mete m nan fucking zen tanpri. Paske mwen menm lè m tap depanse pou ou a m tap depanse san kontwole. Lè m te depanse pou ou m tap depanse pou ou san kontwole. Bon ou te prete 5 mil dola m nan fò w te kale m ni. Prete se prete bay se bay. Nou wè sa m di nou an? Prete se prete, bay se bay. Pou lajan m depanse nan moun Da Jameson. Kounye a ou pran pòz ou avè Blandine, wap ouvè kò agoch adwat. M pa gen pwoblèm, m kontan pou ou. M kontan pou ou avè ou avè Blandine. Se pou Blandine depanse pou ou. Paske sa sa Blandine ap fè pou ou kounye a yo, m gen dwa pa gen, m pa t gen plis ke sa, m te konn fè yo pou ou tou. Lè viza w te konn fini, lè paspò a vini, m te konn fè yo pou ou. Se nòmal pou Blandine fè yo pou ou. Se nòmal pou Blandine fè yo pou ou paske se fanm ou li ye. Se nòmal lè m te avè w la m te konn ap depanse pou ou tou. Lè m te avè w la m te konn ap depanse pou ou tou. M konn rete grangou m ap voye lajan ba ou. Si w ap pran pòz kounye w milyonè konsa lè w ap sòti avè èks ou tchiipe, di Blandine pou l remèt mwen tout kòb m te depanse nan ou yo. Ti Blandine kòm kounye ou avèk on Queen ki siperyè ki gen milyon, di l konsa, ti dam sa ki rele Betty Service sou Facebook la, li te konn depanse pou mwen anpil. Di l konsa, ou konn sa k pase, ekri on chèk 20 mil dola bay Betty, paske m si e sèten m depanse plis ke 20 mil dola nan ou. M sur et certain m depanse plis ke 2000 dola, plis ke 20000 dola nan ou. Ou pral nan studio, Betty m pa kapab. Oh m pral fè photoshoot, Betty fò m achte rad, fò m achte new mayo, fò m achte new pantalon, new tenis. Tout sa w m te konn la pou ou. M te konn la pou ou. So pa pale kaka de mwen, pa vin di oh lè w chanje ex ou ou tchipe. Kiyès nan ex ou yo, Betty? Di m si se Betty ki fè w tchipe. Di m. Paske cheri, pa fè m rale tout resi yo non. Pa fèm rale tout resi yo. Paske m chonje, m sonje w menm Jameson m gen adrès ou, m gen foto lisans ou, m gen tout bagay ou sou telefòn sa map fè live la la. Kounya m te dwe ap diw sa oh lè w panse avè ex ou ou tchipe kiyès nan mete presizyon sou ki ex paske m chonje m sonje mwen k te konn ap tekè ni ou menm ni frè yo ni manman w ni sò tout fanmi w m sonje sa. M sonje sa. On ti visye ou ye. M sonje sa. Si yon moun ka rekòde live la voye bay Jameson pou mwen. Voye l bay Jameson aka D-Perfect. Voye live sa ba li pou mwen. M tande l di konsa oh lè l ap panse avè ex li li tchiipe. Sa k fè w tchiipe? Paske kounya Blandine epav ap bwa manje lajan l. Paske m te epav tou. M te epav tou paske m te konn depanse nan moun dò. M te epav tou paske m te konn depanse nan moun dor. Sa fè w pa chita la fè moun Facebook konnen bay tout resi yo. Ou remèt mwen 5000 dola m te prete w la. M te prete w 5000 dola. But ou pa remèt mwen tout lajan m te konn depanse nan moun dor yo. Lè w ap di ex ou yo Jameson, D-Perfect whatever ou bay tèt ou non kounya. Ou tande? Lè w ap di ex ou yo met presizyon. Paske Betty sèvis, lè Betty te avè w, Betty te konn depanse nan moun dor visye. Betty te konn depanse nan moun Dorcom kounya mwen ap pran pòz wa avè Blandine wa avè Queen siperyè a sa fè w pa fè Queen nan kou fè yon chèk 20 mil dola ban mwen paske m si e sèten m depanse plis ke 20 mil dola sou m kwè m si e sèten m depanse plis ke 20 mil dola sou ou ti visye kounya Blandine ap ba ou tchipe ex ou ou tchipe ex ou lè Blandine kite moun dò ou pral tchipe l tou wi pa gen pwoblèm M pa gen pwoblèm. Ou remèt mwen 100 mil dola mwen te prete w pou achte machin nan, bat ou poko remèt mwen kòb m te konn ap depanse pou Oh baby m pral nan studio, Oh baby m pa ka mache a pye non, pase son atis mwen ye si yo wè m ap mache a pye, sa son wont l ap ye. Pou lwe machin tout bagay ou pat konn fè yo? Oh kounya w, kounya w ap di ex ou yo ou tchipe, lè w gade ex ou yo ou tchipe? Men ou engran anpil cheri. Men ou engra anpil. Men ou engra anpil. Menm si se pa, menm, ok, ex ou yo, mete yon non nan ex ou yo. E vis yo ye Jameson. E mwen menm Betty ki di w sa Jameson e vis yo ye nèg la, e fanm latibonit mwen, e nèg Jeremi yo ye, e vis yo ye. E vis yo ye. Kounya w avè Queen pa vre? Tout bagay ou poste ou wè m pa janm al nan afè w, m pa janm lè m wè w ap fè grimas, w al pwopoze, w ap fè tout kaka w ap fè yo, ou te konn fè plis pou mwen pa vre? But pa m yo pat konn sou ekran. Tout kaka sa w wè w ap fè pou Blandine nan ou te konn fè yo pou mwen. Ou te konn fè yo pou mwen, but ou pat konn fè yo o ekran. Lè w konn al pick up mwen nan èpòt, le otèl tout bagay nou te konn ansanm ou pat konn, m konn tout zanmi w yo. Ou m konn tout zanmi w yo, m pat janm tupe, ou pat janm konn tupe m mwen. Betty m pa ka al nan studio, m bezwen tèl lajan, tèl lajan. Betty pa janm grate tèt li, si w pat yon engra, ou tap di konsa, ou konn sak pase, menm si m tande moun ap pale de ex, pa pale de Betty. Kounya lap di konsa, oh ou pa konn de ki ex lap pale, nou byen konnen se avè m lap pale. Nou byen konnen se ak Map res rive on ke men cheri al anba Sou sou di sa ou met al anba Pa gen moun kap pale de views la m vin pale avè Jameson Kounye wap pran pòz kounye a wap det on super star Jameson Jameson Fè kaka w la avè tout lòt moun pa fèl avèm pase m kout m konn tout anndan fyèl ou cheri M konn tout anndan fyèl ou Ou stil ap panse avèm Ou stil ap panse avèm. Ou stil ap panse avèm paske ou panse de yon ex ou pou tchipe. Fè respè nou. Nou byen konnen anvan Jameson tal renmen avè Blandy nap pèdi tan Blandy nan nou byen konnen se avèm li te ye. Nou menm bezwen ap vin ouvè kò nou fè kòmsi oh e pa avèm lap pale. Lè mwen menm avè lèm kite Jameson lè Betty kite Jameson. Lè Betty kite Jameson, mwen prete l on kòb pou l ta achte machin, mwen di w konn sa k pase? Tout lajan m te depanse sou ou yo, m pa gen pwoblèm, but sa m te prete w la m bezwen l. Ou tande sa m di w la? M di w sa m te prete w la m bezwen l which is se 5000 dola. Tout lajan m depanse sou ou, kòm kounye w ap date Queen Siperyè, pa vre? Di Queen Siperyè la pou l koupe m on chèk 20000 dola. Di l sa non, di l Betty depanse plis ke 20000 dola sou ou. An kon vin tchoupe ex ou. An kon vin tchoupe ex ou. Di Blandine oh cheri ou milyonè koube yon 20 mil dola bay ti dam sa mwen pase ti dam sa te konn touye vè nan vant mwen ni fanmim. Jenny pale a sè a so map plen moun do a kaka. E Jenny ki ta pou kotem ki ta pou dim pa pale konsa map plen moun do ou. Oh kounya lè w gade ex ou ou tchipe? Etsy konn rete san manje poul voye lajan ba ou a lè w gadel ou tchipe? Aahh gason nou visye m wè poukisa m pran fanm kounya m wè poukisa m pap tounen bak nan gason men nou visye kounya paske wap date Blandine Blandine gen lajan poutèt sa wap tchipe ex ou yo?

Son ti malere mye, but fò mete nan tèt ou fè tout moun konnen, ti malere sa konn rete grangou poul make sure ou ka pran ou ka pran ou ka pran machin, ou ka pran moto nenpòt sa ou te konn ap pran pou al nan studio, ti malere sa te konn fèl pou ou. Oh so kounya lè w gade lè w gade ex yo ou tchipe? Lè w gade ex yo ou tchipe? Aah nou menm gason. Bwa Bondye tandem. Teyim pran yon lòt gason anko epi Bondye tou touyem.

Kounya la menm nan kon edo w. Olye w montre moun ke ex yo pa konn lage w, kounya w ap fè moun konnen ke o lè w gade ex ou ou tchipe? O lè w gade ex ou ou tchipe epi tout pil lajan m depanse nan mundo yo men queen ou an. Queen ou an son milyonè li ye. Queen ou an son milyonè li ye sa fè w a di queen nan koupe Betty yon chèk 20 mil dola. Bon, m monte twò wo menm. Koupe Betty yon chèk 10 mil dola. So lè w gade ex yo ou tchipe? Ou salòp anpil Jameson. Ou salòp anpil. Ou salòp anpil. Ou salòp anpil Jameson. An e konsa li ye? So just paske ou avè Blandine kounya Blandine gen lajan sou M toujou gen lajan sou akant mwen mwen menm. M viv selon de lajan m fè, m pa pral pran pòz m milyonè, but pa gon bagay m bezwen achte kounya la m pa achte l bay tèt mwen. So, m ap dòmi dòmi moun yo leve m nan dòmi pou yo fè m konnen ou di konsa ke ou di konsa e lè w gade ex yo ou tchipe. Enben ou si l ap panse avè m cheri. Mwen m pa ret sou ou. E fanm pran kounya. M pa nan konpetisyon ansanm avè w. Ou ka wè se fanm mwen pran. Se fanm mwen pran. M konn ret grangou. Nenpò moun ta Jameson oswa voye voye live sa ba li. M konn ret grangou lè w ap plenyen ban mwen. Cheri, cheri, cheri, m konn ret grangou pou m voye lajan ba ou. Map domi kounya moun ap leve map fem konnen wap di konsa lè w gade ex ou yo tchipe. Nan kisa w tchipe a? Non chere, Wesley mpa gen pwoblem 20 mil dola chere. Mpa gen pwoblem sa. Li konnen sa tou. Queen nan pap banm yon peni, mpa mande queen nan peni. E dezem pral gen de m gita a Jameson. Ou konn sa k pase m pap li comment nou yo. So a Jameson mwen vin pale yon moun voye Jameson voye live la bay Jameson oswa tag Jameson pou mwen. Wap di konsa lè w gade ex ou. So sa vle di ou still poste avek ex ou yo. Ou still poste avem. E mwen k kite w. Wap pran pòz atis ou. Pa gon fanm e pa yo k kite w. E mwen k kite w. E mwen menm ki kite w? M kite w m pa bezwen dola nan menw m just di w konsa 5 mil dola m depoze pou achte machin nan voye l ban mwen. Bon di m son lajan m depanse nan ou. Ou engra anpil. Kounya m wè poukisa moun isit dyaspora isit pap fè zèv avè nou menm Ayiti ankò. E kounya m wè poukisa ou pap fè zèv ankò. Paske nou engra twòp nou menm. Nou engra twòp nou visye twòp. An kounya Blandine ap depanse pou ou gade ex ou yo tchipe. Aah ou gade ex li ou tchipe kounya Jameson. Ou tchipe lè konn ap lè konn ap kache kòw al pale avèm bò kalòj paske anndan kay ou pa bon. Paske ou rete yon kote k kraze kounya Blandine genlè al Blandine genlè lwe nou kay pou nou. M konprann. Dprofet pa fè masisi ankò retire kòl la ou menm m pap met tout bouda l deyò non m vin pale de sa map pale a so w kounye a Jemson ou gen lajan w avè yon Queen ki milyonè di l koupe monchè di oh tout sa Betty konn ap fè m mwen lè m pral nan studio Betty la Betty make sure w pa pran moto paske w konn di oh baby e atis mwen ye si yo wè m ap pran moto y ap grader sou mwen oh kounye a w ap kondwi Jeep Wrangler kounye a so ou kite bliye ou kite ap tchipe Betty. Oh! Kounye w ap kondi Djiplinga ou ki ta bliye Betty? A monchè baz, fò w konn kote w soti cheri. Jameson fò w konn kote w soti. An! So lè w gade ex yo ou tchipe? Di Queen ou an koupe yon tchèk bay Betty. Koupe yon tchèk bay Betty! Koupe yon tchèk bay Betty! Koup yon tchek bay Betty pase ou kounye an Emilio non e pa ou ki gen lajan non e Blandine ki genyenl papa salòp bon mwen menm Jameson Jameson anvanm mouri wap vin fè live sou Facebook pou vin mande Betty padon mwen menm Betty fanm machan Dessalines ki di sa anvanm mouri Jameson mwen fèt machan Dessalines mwen leve latibonit Jameson anvanm mouri mtande yo di w nan djab anvanm mouri wap vin mandem padon. An wè m pa janm wè m fèmen dyòl mwen, m pa janm pale anyen. M fin konn se kòb m prete w la, m pa janm pale anyen, m pa janm pale de ou. Moun poze m kesyon de ou, m pa ret sou yo. Nenpòt sa yo di m, m pa ret sou yo, pa vre? M fè respè, m pa ret sou ou. Tout kaka w ap fè, bòz yo w ap fè a, m pa ret sou ou, Jameson. So, tanpri wi, D-Perfect, lè w ap pale de èks ou yo, mete yon non nan de, cheri. Pase m konnen nou engra, m te konnen gason engra wi, but ou fè m vin konnen poukisa m pa vle ede moun ankò. Ou menm ki banm rezon pou kisa m pap ede moun ankò. Ou tande m? Èske ou tande m? Oh cheri, si w gon moun Ayiti ki ka fè papa m jwenn djòb konstriksyon, fè m konnen. Cheri, papa m gen tèl pwoblèm, voye lajan. Cheri, m gen tèl pwoblèm, voye lajan. Cheri, m pral nan stidyo, m poko gen kòb, voye lajan. So w bliye tout sa yo kounye a, pa vre? Just paske w avè Blandine kounye a, w bliye tout sa yo. Ou bliye tout ti mizè Betty te konn ap pase ansanm avè w, pa vre? Ou bliye tout! So kounya Blandine gen lajan li avèw kounya ou gentan bliye tout ti mizè Betty te konn pase avèw pa vre? Pasem konnen e avèm lap pale, pasem konnen kokorat la depi lèl fin renmen avè Blandine nan li panse son afè li ye. M ret m pa ret nan bòw, m ret avè madanm mwen.

Bat bounda w, m ap met sekre w deyò. Wè m poze m dousman, m pa anmède w. Tanpri. M pa anmède w non. M pa anmède w non baz. Tout moun konnen se lè m fin kite ansanm avè w, lè m fin kite, lè m fin kite w pou grapyay, pou ti visye, m kite w. E mwen k kite w. Fò fè pèp Facebook konnen, tout kote konnen se mwen k kite w. Ou fè tout moun panse se yo menm ki, se ou menm ki kite m ap pale kaka de mwen, wè m pa janm di anyen. M pa janm di anyen. M pa defann sa, mwen m pa di anyen. M kite tout moun ap panse. Tout moun di, oh m pa menm konnen w, m pa kwè janm rankontre w yon fwa nan vi m. Wè, m pa janm di anyen. Ou sanwont, ou visye anpil baz. Ou grapya anpil baz. Kounye a ou wè Blandine ap fè sa l ap fè yo. Kounye a ou panse w fin rive. Ou bliye si dosye yo nan men m. Ou bliye Sendomeng e nan men w dosye m ye. Bat bouda w Jameson. Bat boudaw Jameson. Bat boudaw. Telefon mwen pral mouri Jameson. Map fè 10 minit ankò Jameson. Gade Jameson. Si e de mwen ap panse pa panse avè mwen ankò tande cheri. Pa panse avè mwen ankò pase son fanm son fanm kap banm dwèt kounya. Son fanm kap boure dwèt nan bouboun mwen kounya. Ou tandem? Pase ti boudaw twò piti. Ti boudaw twò piti. Chonje mgen tout sekrèw. Bat boundaw. Bad kiyès kap map fè jalouzi pou li e mwen k kitel map fè jalouzi pou li m kitel m pretel yon kòb m di pou voye kòb la ban mwen li di non olye l ta voye kòb sa ban mwen li ta mete tout foto toutouni m nan lari e lè sa mal nan pepnews m avili l m di pou l voye lajan m ban mwen kounye a li fè fake paj monte kotel di konsa oh li te gen mennaj li bagay sa Jameson te janm di m sa yo Jameson m poze m. M poze m pa nan afè w. M wè tout kaka w ap fè sou Facebook la, m pa nan afè w. Tout buzz moun ap kouri yo wè m pa nan afè w. Sonje sekrè w nan men m. Sonje sekrè w nan men m. Bat bounda w tande. Blandine pa konn a ki moun li an afè, se mwen k konn a ki moun m an afè. Ou tande m? Se mwen k konn a ki moun mwen an afè. Blandine pa konnen w jan m konnen w nan. Blandine poze w, Blandine konnen D-Perfect. Mwen m ap pale avè Jameson. Blandine Dperfect li konnen. Mwen map pale avè Jameson. Chanje dosye w nan menm che. Wè? M fin pale. Lè w ap pale cheri, anvan w ouvè dyòl ou pale de ex ou, kit se mwen menm kit se lòt ti dam nan m konnen m zanmi l lan. M vin zanmi n kounye a. Kit se de nou menm w ap pale, korije dyòl ou. Anvan w rive sou Betty, di Blandine, eh cheri, ti fanm sa te fè anpil m mwen wi. Ti fanm sa te achte poul pou mwen wi. Ti fanm sa te konn fè zèv pou mwen wi. An pou vin ouvè dyòl ou pou pale. Ou tande m? E Betty kap pale avè w. M tande w gen lwa. M tande w di w sèvi Ginen. Cheri m fèt Latibonit, m leve Latibonit. Sèl sa m ka di w. Sèl sa m ka di w. M ap dòmi dòmi mwen byen rilaks mwen nan ti kay m ap peye a. M ap travay di pou m peye a. M pa anmède w. Silvouplè pa anmède m. Pa anmède m. Enjoy Blandine jan w kapab enjoy Blandine. Ou tande sa m di w la? Pase Blandine pa pou ret ansanm avè w. Ou pa gen bwa enough pou Blandine. Pase se yon ti bwa konsa w gen, ou pa gen bwa enough pou Blandine. Tout enteresant kaka k ap fèt yo, m konnen yo. Paske m te ladan yo tou. Ou te fè plis pou mwen Blan, Johnson, ou te tèlman fè plis pou mwen, se nan social media nou pa t ye. Tout kaka, tankou mande maryaj tout bagay, mou ap fè kaka yo, m konnen yo, ou fè plis pou mwen deja. Ou fè plis pou mwen deja. Just paske ou wè m poze m pa anmède w tanpri, tanpri mesye lè w ap pale de ex ou yo tag non moun a kiyès w ap pale paske ou konnen mwen menm m gen tout dosye m. M gen tout dosye nan moun dò ou konn sa deja. Tout dosye w nan sendomeng e Betty k konnen l. Poze moun dò tande. Poze moun dò w. Epi tou anvan w vin radote pale de ex ou yo, di Blandine ah ti dam sa te fè anpil pou mwen wi. Ti dam tande son anpil mwen wi. Fok Archi ouvè bouch ou pou di sa. Fok a ouvè bouch ou pou di ti dam sa te son anpil mwen wi. Humm. M pa prete m ale, sèl sa m ka di nou, voye laj sa bay Jameson. Di Jameson konsa anvan l ap pale de ex yo lè l gade ex yo l tchipe yo. Ni mwen menm ni lòt ti dam li te nan ka ansanm avè l la. Nou te fè pou li. Ti dam sa, lòt ti dam nan, lòt ti dam nan ou fè lòt ti dam nan pi mal, ou fè yo mete ti dam nan nan lari. Bon mwen menm mwen kap koresponn avèw paske mwen nan peyi etranje. Ti dam nan pè moun dò mwen mpa pè moun dò. Tout sekrè w nan menm. Jameson! Jameson! Jameson! M site non w 3 fwa Jameson. M fèt latibonit m leve latibonit. Lè wap radote fè kòm, konn kòman wap radote. Ou gon ti zozo tou piti nan moun dòmi wap bat moun dòmi wap fè tout, tout zozo ou gen an pap satisfè Blandine. M konnen Blandine e pou bòz li avèw. Ti zozo mwen gen nan moun dòmi la paka satisfè Blandine. So bat moun dòmi tande cheri. Betty vin pou ou. Betty vin pou ou lè wap pale m di w di a kiyès wap pale. Di a kiyès wap pale wi. Di a kiyès wap pale. Paske m pa nan kaka ansanm avè w. Ou wè, chak jou m vini la, m byen rilaks. Tout moun ap radote, di sa yo di, m pa janm reponn kesyon de yo. Silvouplè, lè w wè Betty, kòm m gen, kòm m wè, m wè w ap panse avè m toujou. Bon, mwen menm m pral gen dezi a madanm mwen, m pa sonje w. Tout kaka w ap fè yo, mande maryaj, tout bagay sa yo, tout, m wè se bòz yo ye. Paske kote w pral jwenn lajan pou w achte flè, pou w achte bag met nan dwèt Blandine? Kote w pral jwenn lajan sa a? Ki kote wal jwenn lajan sa pou achte bag pou met nan dwèt Blandine? Ki kote? Ki kote kokorat? Ki kote? Kote ou pral jwenn lajan sa? Sèl sa m ka di w, anvan ou vin ouvè djòl ou, si e de betiz wap pale anvan ou ouvè djòl ou, di bòs ou a, kòm m tande madanm ou son bòs li ye, di cheri, ti vonm sa te ede m anpil ou koupe l on tchèk. Ou tande? M pap pale avè w ankò. Dènye fwa m pale avè w, m pap pale de ou ankò. Ou tande m Jameson? Dènye fwa m ap pale avè w. Ou vin, m ta tande w pase kwochi senpleman, m ap met moun dòdè yo. Chonje mwen menm nan Sendomeng e mwen k gen dosye w. Se mwen k gen dosye w. So ti bagay w ap fè sou Facebook la pou Blandine ka antre w nan Florida ap bat pou l fè l. Pase asoun Blandine mennen w nan Florida m konnen w pa prèt a Blandine ki ou menm. Ou renmen fanm wouj? Ou renmen fanm gwo bouda? Ki bò? Ki bò? Ou pa renmen anyen nan Blandine?

Kote w jwenn lajan an? Ki kote w ap travay baz? Di m ki kote w ap travay? Bon avan yè la gen yon zanmi m atout ou avè Queen nan ki bòs la, avan yè la gen yon zanmi m ou mande l pou di l sa pou l gen yon laptòp ba ou, li te pral voye l se mwen k di l non pi kò l voye l. E mwen k di l non pi kò l voye l. W ap pran pòz w ap mande Blandine maryaj. A ki lajan w achte bag sa baz? A ki lajan w achte bag sa? Fè tout moun Facebook konnen, fè bay moun Facebook resi bag sa. M vle w fè m wont, bay moun resi, bay moun Facebook resi kote ou menm ki achte l non w sou li a. Kokorat, kounya w ap pran pòz ou sou afè. Ou konn sa m ap di w? Di Blandine konsa. M pa gen anyen avè Blandine non, kòm m wè se e avè w li ye kounya m konnen w pa, m konnen w pa ka sipòte Blandine. Ti zozo w tou piti m konnen w pap ka sipòte Blandine. Sèl sa m ap di w, anvan w ta vin pale de Betty yo, sa w ap pale a, pa kite non Betty soti nan fèy bèk ou, paske Betty te bon pou ou. Betty te bon pou ou. Anvan w vin pale kaka de mwen, di bòs ou a, di bòs ou a avè fanm ou ya di l konsa, ou konn sa k pase? Koupe fanm sa yon tchèk non. Pase fanm sa te konn fè pou ou. Gras a mwen menm ki fè anp, gen moun ki pat konnen w. Si m pa ta fè avil ou fè moun pou ou gen moun pou jous kounye w pa ta konn kiyès rele D-Perfect la. So bat bounda w Jameson. Chak si mwa m sendomeng tande. Chak si mwa m sendomeng tout dosye sendomeng ou yo nan menm bat bounda w. Bat bounda w. Bat bounda w. Ou panse blandine pral antre w nan florida bat bounda w. Bat bounda w. Sèl sa map di w. Anvan w vin ouvè dyòl ou pale de betiz make sure ou di ou di fanm ou an ou di madanm ou an fiyanse w la nenpòt sa l ye a di konsa koupe ti dam sa yon chèk pase lè m te nan moman soufrans mwen lè m pat ka ma lè m menm moto m pat ka peye ti dam sa te konn la m mwen so pa ouvè mounda w pase tout sekrè m nan men w tande. Tout sekrè m nan, tout sekrè w nan menm. Ou konnen chak ti mwa m sendomeng. Ou tande? Anvan, non, nou panse e Jameson ki achte bag la, a kisa Jameson pral achte bag la? Kot Jameson jwenn lajan pou l achte bag la? M pa nan kont avè Jame, m pa nan kont avè Blandine, m ap vin pale avè nèg Blandine nan. Nèg Blandine panse ki son afè a, m ap fè l konnen, tout moun konnen l. Tout moun konnen l. E si Blandine ap anmède Mounda l, tout ti fanm li genyen l ap fè kaka yo nan moman w la, m konnen li toujou ap tèt yo, m ap fè yo vini la vin fè Blandine wont. Pase li panse Jameson avè l, Jameson avè l senpleman. M konn tout dose yo. Ni ti fanm New Jersey a, ni ti fanm Miami an, ti nonm ki fot la lè la, mwen menm, avè lòt ti dam ki Ayiti, lòt ki Sendomeng nan, n ap met ansanm, nou fè Blandine wont ki moun ou ye. Bat bounda w. Ou wè Dedo, bon se byen bon? Bat bouda li ye, tande. Bat boul an li. Wè m poze m sou ou, atout ou vin fè kakò la nou fin nou fin pale m pa janm rive sou ou, poze moun non. Pase relasyon Guy a Blandine nan m ka kraze l non jodi a la si m vle. Avè pwouv mwen genyen m ka kraze relasyon sa so bat boul non. Pase Blandine ap mete w anlè ou panse son afè ou ye. Pou mwen menm wap toujou ret yon kokorat pase mwen ki tap ede w. E mwen ki te konn ap fè tout bagay pou ou tande m. M pa janm fache avè moun, so fèmen dyòl ou. Lè w wè Betty pa pale de Betty pa gade wout Betty. Pa gade wout Betty. On sèl moman pou ta gade wout Betty sèl si w ta vin Florida. Sèl si w ta vin Florida. Ou tande pou gade wout Betty. Ou pa ka anso avè m ou konnen m gen tout dos yo. Bat bouda w Jameson! Bat bouda w mwen m avè lòt 6 medam yo n ap met ansanm. N ap fè menm Ayiti w ap kite. Bon w ap tèlman kite Ayiti w pral Sendomeng ou pral antere tèt ou. Ou tande sa m di w la? Chak 6 mwa m Sendomeng. Sèl sa m ka di w. Ebyen timoun m ale. Make sure nou fè Jameson wè laj sa wi. Make sure Jameson wè live sa. Paske sèl sa m ka di w Jameson, bat bounda w. Ou fè tout moun parèt tankou son ti sinamye m t ap depanse lajan sou ou. Wè m pa janm defann, m pa janm vin di anyen. Sa k fè m pa janm vin di anyen, m di w konn sa k pase? Sa pase li pase. Ki rezidans Jameson pral jere? Blandine pral bay Jameson rezidans? Bon, lè m konnen Blandine pral bay Jameson rezidans sa, m ap fè mwen menm avè lòt 7 medam yo vini, nou vin lage dosye Jameson ba li, l ap drop Jameson nan yon minit. L ap drop Jameson nan yon minit. E mwen konn a ki moun Blandine ye. Blandine pa konn ki nèg li gen nan men l lan tande. Lè w fin kraze relasyon w panse li pral pran w ankò. M bezwen relasyon avè l. E mwen k kite kokorat la wi. E mwen k kite Jameson. Jameson pa ka satisfè men mwen k kite Jameson. Lè m fin kite Jameson, m te prete yon lajan m di pou l ban mwen l. Sa k fè nou konnen mwen menm avè Jameson te konn pale e lè m prete l lajan m di pou l ban m lajan li pa vle ban mwen l, m al nan Pink News m al fè moun pou li pou l voye lajan m nan ban mwen. M wè nou tout konn ap jwe m. Oh tifi sa lèd, ti sina tout bagay. Ou wè m pa janm konn zen m kenbe anndan? Jameson ou gen yon lòt chwa ankò tande. Ou gen yon lòt chwa ankò pou m mete tout kaka moun dò nan lari. Tout kaka moun dò nan lari, fè respè w. Ranstavè Blandine, pase Blandine pa konn ki moun ou ye, mwen menm m konn ki moun ou ye. Restavèg, m konn ki moun ou ye. M konn ki moun ou ye. Pa kite non betiz soti nan fèy bèk ou ankò tande. Sèl sa m ka di w. Sèl sa m ka di w. Ou konnen nan sendomeng rès ou kon men koman e la tout afè w ye nan menm nan sendomeng ou konn sa pa vre ou konn sa pa vre sèl sa m ka di nou fè lav larivyè jwenn jwenn jemson si blandine fache pou jan m pale avè nèg li a di blandine pou l koube m on tchèk epi m ap sispann pale de nèg kokorat li a de grapyay li a gen nèg ki pa kanpe sou anyen l lan sèl sa m ka di nou m ale timoun.